Djabèz imigrasyon sou Djabèz Medya Kominikasyon Sitiyasyon an makawon anpil pou Ayisyen ki te gen tps e ki t ap travay nan domèn tankou edikasyon, sante e nan lòt domèn ankò yo oblije kounye a rete lakay yo N ap gen pou n ale nan Palm Beach nan Eta Florid epi DHS, Depatman Sekirite Enteryè, mennen yon gwo pwosedi kote li mande yon avoka Endyen pou peye plis pase 470 mil dola amand pou plizyè fo azil. Epi gwo dram migratwa ant Maròk ak Espay kote 57 moun pèdi lavi yo pandan yo t ap eseye antre ann Espay soti nan peyi Maròk sou po vant yo, nou vle di alanaj. Medam mesye salut, byenveni nan Djabèz Imigrasyon sou platfòm Dyabèz Medya Kominikasyon se yon plezi yon lòt fwa ankò pou n antre lakay ou e n swete tou ou menm tou se avèk menm plezi sa ke ou akeyi nou lakay ou e nou swete w byenveni kèlkeswa kote w ye an Ayiti oubyen aletranje. Donk n ap kòmanse ak yon mouvman, yon gwo mouvman solidarite anvè kominote ayisyèn nan tankou nou konnen l ki an difikilte. Se konsa gen anpil òganizasyon ki eksprime Solidarite yo vizavi Ayisyen depi anvan menm dat sa ke nou te rele yon dat butwa la, 27 jiyè 2026 la, e sesi de miltip manyè. Non sèlman gen demach ki fèt o nivo Kongrè a, gen demach ki kontinye ap fèt nan nivo Kongrè a, men genyen tou plizyè òganizasyon ki dispoze yo menm bay plizyè fòm asistans. E asistans legal, pa egzanp, moun ki bezwen konsiltasyon, ki bezwen konsèy, epi gen menm òganizasyon ki dispoze yo menm enben pote yon asistans monetè bay plizyè fanmi ki an difikilte ki te gen tps. Daprè yon sous ke nou kapab fè konfyans, enben otorite ayisyèn yo reyalize kèk demach enfòmèl kote yo antre an kontak avèk kèk senatè e kèk depite enfliyan nan Kongrè a pou yo wè dan kèl mezi ke gon bagay ki ka fèt paske kounye a dosye tps la li twouve l nan Sena ameriken. Kidonk, anpil demach ap kontinye fèt nan nivo anpil òganizasyon sosyo-politik, legal elatriye e nou pale menm de Gouvènman ayisyen a sèten nivo, yo menm tou yo pa rete endiferan daprè sous sa ke nou kapab fè konfyans. Se konsa, DHS li menm li, li menm li, bò pa li, enben l ap frape di, li kontinye ap frape di. Se konsa DHS avèti tout antrepriz obyen konpayi amerikèn, faktori ameriken pou di yo benefisyè tps Ayiti yo pa ka kontinye travay. Travayè ki prezante yon kat travay anba tps pa ka kontinye travay e se sa k fè ke gen anpil moun ki oblije rete lakay yo dan la tristès, dan lemwa e antrepriz yo pa ka kontinye anplwaye yon moun ki pa genyen yon kat travay valid, se sa otorite yo presize. N ap raple depi apre ekspirasyon stati pwoteksyon tanporè a, anpil migran ayisyen te deside rete lakay yo pa al travay e gen òganizasyon menm gen dèyè faktori dèyè antrepriz yo menm yo te yo menm anvan menm dat la te rive yo te kòmanse fè revokasyon e kounye a dat la rive bagay la pi rèd toujou pandan se tan gouvènman repibliken an li menm li kontinye avèk politik migratwa li a tèt dwat nan lari tankou nan biwo sa vle di nan enfòmèl tankou nan fòmèl li nan lari li nan biwo operasyon ice yo ap. kontinye e bagay yo te deja tèt chaje depi nan mwa avan an, sa vle di n ap pale de mwad jen an, kote yo te fè, m te di nou sa deja, yo te fè 43 mil arestasyon. E ta sanble, selon tout enfòmasyon ki vin jwenn nou, enben yo ta genyen yon kota de 2 mil pa mwa e premye chif konsènan mwad jiyè on ti jan Alakman menm. Operasyon yo sible kounye a lye de travay yo. Nan dènyè semèn yo la, gen entèvansyon ki fèt sou chantye, sou de antrepriz kote ki genyen anpil imigran ap travay. Pa egzanp, gen 9 travayè ki jwenn arestasyon yo sou yon chantye fib optik nan Michigan. Sa te pwovoke manifestasyon nan Michigan lè operasyon sa a te fèt. E DHS afime ke enben moun ke li te entèpele yo, enben yo menm yo te benefisye sa l rele yon pwosedi regilyè, sa yo rele due process la. Epi n ap siyale e nou te deja rakonte sa deja, selon nouvèl ki vin jwenn nou, gon prezans ki markant e nan ayewopò yo kote ke ice li menm li resevwa dè zenfòmasyon nan lòt enstitisyon federal, TSC pa egzanp, enben ki fè ke yo trè prezan nan ayewopò yo e yo fè plizyè operasyon e arestasyon. Responsab pa egzanp nan Connecticut afime ke ice mennen enben plizyè operasyon nan kèk ayewopò kote ke gen ajan an sivil yo menm ki fè dè arestasyon sible de vwayajè. Sa vle di ke se dè enfòmasyon ke yo jwenn epi yo pase alaksyon E konnya genyen menm ajan ki pa menm gen rad sou yo. Byen ke yo pale tou de kamera ke yo gen sou yo, enben nou vle kwè, nou pa gen imaj, men nou vle kwè ke moun sa yo gen kamera sou yo, paske yo an sivil, e yo pale tou de kamera ke yo dwe gen sou yo. E pi gen anpil ekspansyon, gen anpil elajisman e nan kesyon de sant de detansyon yo, malgre gen anpil kritik ki toujou ap tonbe. Ice pwolonje pa egzanp yon gwo kontra, yon kontra enpòtan ke li te genyen pou l eksplwate yon sant detansyon ki twouve l nan Texas, malgre kritik òganizasyon defans dwa moun yo e avèk defans imigran yo fè konsènan kondisyon detansyon yo. Donk sa fè ke toujou genyen yon pwoblèm la avèk kesyon sant detansyon yo, paske anpil moun ap plenyen, anpil eli demokrat ap plenyen, epi sa debouche tou sou de kontansye jidisyè, plizyè pouswit jidisyè enben ap kontinye pou metòd Ayisyen paske gen moun ki di ke oubyen gen òganizasyon ki di ke yo pa fèt dan lè nòm. Pa egzanp, gen yon sitiyasyon nan Kalifòni pa egzanp, dokiman jidisyè yo enben yo akize yo akize ice deske l ap fè sa yo rele an fransè E pwofilaj rasyal, sa vle di annik wè w, yo wè w sanble avèk yon tip de ras, enben yo menm yo dabò sible w. San yo poko konnen si w legal, si w pa legal, enben yo fè sa, yo di pa egzanp yo fè sa anpil nan Los Angeles. E lè yo di pwo, e pwofilaj, e pwofilaj rasyal la, an jeneral de, panyòl yo trè vizib depi w wè yon moun wè se panyòl yo ye. Genyen pa egzanp e moun Somali, Gen lòt ankò, gen moun ki di ke enben Ayisyen yo sanble avèk Nwa Ameriken e pwofilaj rasyal la ka toujou fèt wi men e yon ti jan e pa pa dirèkteman sible. Men e sa se de konstatasyon ke gen kèk moun fè men yo gen de kote ke yo sible. Notamman nou pale de antrepriz yo, nou pale de pa egzanp gon kalite kote ke Panyòl yo toujou ap chèche djòb nan de kwen de ri enben yo kote y ap lave machin. Nou wè sa. Donk yo pale de pwofilaj rach la sitou nan Los Angeles. Gouvènman an kontinye li menm defann tèt li pou l di ke tout operasyon yo fèt dan la legalite. Ou toujou sou Jabez kote w ap swiv Jabez Imigrasyon kote w ap swiv enben dènye enfòmasyon ke nou reyisi jwenn nou jwenn sou kesyon imigrasyon, imigrasyon tout kote dayè. Enben an Florid gen 19 anplwaye nan lekòl konte Palm Beach ki yo menm pèdi travay yo apre ekspirasyon tps la. Desizyon gouvènman federal la donk pran an enben pou fini tps la enben pou resòtisan ayisyen yo enben li gen gwo konsekans, li gen gwo konsekans sou anpil sektè e pa egzanp nan Florid pa egzanp kote nou pale de Palm Beach la enben nan sid Florid li genyen premyèman sou lekòl yo sou edikasyon. Distri lekòl konte Palm Beach konfime ke li te oblije li menm revoke 19 nan anplwaye l yo ki pa gen otorizasyon travay ki valab ankò. Kat travay yo fini e direksyon lekòl la di l pa gen lòt chwa, e sa yo rele resous zimèn nan, HR nou di an anglè, enben yo te oblije voye moun ale. Pami anplwaye ki afekte yo genyen chofè bis yo, genyen moun ki ki ap travay nan lòt seksyon ankò ki te deja gen pwoblèm mank de pèsonèl. Gen sipèendandan distri a ki te pran lapawòl pou lonje dwèt sou enpòtans chak travayè sa yo genyen nan fonksyonman chak jou nan lekòl la. Men sa l deklare, li di, Yo tout jwe yon wòl esansyèl nan kominote n nan ak nan fonksyonman lekòl nou yo. Sa se sipèentandan an ki di sa. M ap repete pou nou. Li di yo tout moun sa yo, sa vle di tout moun ke l oblije revoke, 19 moun yo, yo tout moun sa yo, yo jwe yon wòl. esansyèl nan kominote n nan ak nan fonksyonman lekòl nou yo. Dapre lalwa federal Etazini, tout enstitisyon piblik ak lekòl obligatwaman dwe asire yo ke tout moun, wi, tout moun k ap travay pou yo genyen yon otorizasyon legal an règ e an bòn e di fòm pou travay, pa sèlman pou yo, men sou tout teritwa ameriken. Si otorizasyon sa a ekspire san yon lòt ekstansyon federal, enben distri a pa gen chwa, li oblije voye anplwaye a ale. Donk presizyon resouzimèn pou moun ki afekte nan distri lekòl la gen 19 anplwaye pami yo gen yon chofè bis, gen lòt anplwaye ankò nan konte a gen 3 anplwaye konte a, gen 2 nan bibliyotèk yonn nan pak rekreyasyon yo e gen sektè sante a tou, edikasyon, sante, agrikilti, restorasyon e ot men nou pran kèk ladan yo n ap kontinye fè le tou gen sektè sante a nan Florid pa egzanp.